Kèlkeswa kote w ye, branche 94.2 FM an Stereo, radyo pwopagasyon. Du lendi au vendredi, pa ezite branche Kase Bouton an. Nan apokalips la, nèg yo gen pou yo pantan. Ou wè poukisa blan ameriken poko debake avèk zam li la pou vin dechouke ti mesye nou yo, pou vin tiye yo kòm chimè, paske yo gentan wè ti mesye yo poko mennen batay la nan vrè direksyon an. Kan ti mesye yo ap mennen batay la nan vrè direksyon an, Ou pral tande ameriken pral di nou pap tolere chimè, nou pap tolere sanzave, nou pap tolere vakabon. Men lè mesye yo oryante batay Desalin nan pou gran nèg y ap rele gran patwon yo lòtbò pou di men nèg ame yo a pèp la atake nou, lè sa yo pral konn kilès ki frekan, kilès ki antò, kilès ki pa antò. E pa nèg ame k ap kraze peyi a. Mwen menm m leve lè m jwenn Ayiti nan lamizè, m jwenn manman m a yon bonm kafe pou l voye m lekòl. Si nèg yo ap preche se nèg ame kap kraze peyi a, nou regrèt sa pou yo, rèy kap achte zam, rèy kap vann diri, rèy kap vann lwil, rèy kap vann pwa, se yo ki gen franchiz, ti mesye sa yo se esklav yo ye, manman yo se esklav, men manman bòs la la li mouri nan bagay konminezon nèg a nèg kap goumen, paske yo tiye manman bòs la nan nèg ki pa panse, m paka si m nan kont avèk misye m pral wè manman l pou m tiye manman l non, nou gon kont ann jere kont lan. Men lè w tiye pitit mwen w tiye manman m ou mete yon lòt panse nan tèt mwen yon sèl bagay n ap di ni nèg anwo ni nèg anba pa vin di m se je pèp sa ap di m se je sonson sa ap di m se je isi an n fè yon sèl je pou n etire ayiti nan sa l ye a ak kalil sa yo Epi tou n ap rete kòm pwofèt nan mitan pèp la. Pa gen moun k ap ka mare yo, ni Ameriken, ni lasiyaye, ni gang, ni visye, yo p ap ka vin mare nèg ame nou yo, paske nèg ame yo se yon prefiks pou nou, pou esklav ki pa gen zam yo pou n revòlte nan bouda gran Women yo. Yon sèl bagay tout jounalis k ap pale, k ap vann nanm yo, ki konnen ti mesye sa yo k ap kraze peyi a avèk ni pèp. Ki konnen se ti nèg ame yo kap kraze peyi a nègrèt sa pou yo sa yo pare dèyè yo a pi frajil pase nèg ou wè ki gen zam bò kote nou nèg ki gen zam yo pa yon pwoblèm se pou nèg ki gen zam chak jou m ta prela aristid ap tounen aristid ap tounen yo pap fè m anyen mouvman jezi kris la pa gen lanmò ankò se la aristid te fèt ale te gen lanmò avèk nou lame dayiti tap debake arete nou nan geto pou n pa lonmen non aristid jounen jodi a pa gen bagay konsa Tout blòdè konn kisa yo ye tande wa anmou djaba satan e nap di Washington, Canada, la France nou pap pran sa nan men yo nou pap pran chèn la chèn la relijyon ankò paske chèn la relijyon te mete nou anba chèn se lòm ki Bondye letènèl te kase chèn nan nou fè konnen li fè konnen lòm pa Bondye Bondye a se lèl rete se li k toujou vin delibere nou. Koute e dezenfokte 94 pwente Radyo Pwopagasyon Branche! Connaissez-vous vous-même? Ah oui! Yon emisyon ki pral prezante pa Wilkens, Erlings, Otis e Lorson. Wap jwenn li chak dimanch a 8 tè PM. Pa ezite branche l, tande, konekte, pataje, like. Pa di w pat konn. Yon emisyon kapab fè w konn ki moun ou ye, kote w soti, kisa w vin fè la. Ah oui!